Bonjour bonsoir tou depan de kote ou ye an jodi an m te vle vin pale de sa yo rele povrete ozeta zini gen anpil moun ki panse ke etazini se peyi bondye an etazini pa gen moun ki pòv la dan ni tout bagay woz woz woz tout bagay se dyaman lò se lajan lajan lajan men isit banm di nou gen moun kap dòmi anba pon gen moun kap dòmi nan twou tren gen de moun ki mache sal gen de moun ki gen sant nan lari a isit ozetazini gen klas sosyal gen klas pòv yo gen klas mwayèn nan gen klas moun rich lan Se nòmal an Ayiti, nou pap travay, nou leve chak jou pap regle anyen, nou vin Ozetazini, nou gon nou gon ti djòb, nou panse ke se yon pakèt afè nou ye. Men nan zye gouvènman ameriken an, nan zye gouvènman eta kote w ap viv lan, tou depan de salè ou yo klase w konsa. Gen anpil benefisyè ki vini nan pwogram imanitè lan ki gen chans jwenn sa yo rele food stamp lan ki se asistans manje, ki gen chans jwenn asistans medikal, nou panse ke nou bon, lavi nou chanje, nou reyisi, men non. Gouvènman federal lan, ki se gouvènman Biden nan, avèk gouvènman kote eta n ap viv nan gentan klase nou kòm pòv. Nou byen gade la a, 2023 Poverty Guidelines pou 48 eta yo avèk Distri Columbia epi yo gen Hawaii avèk Alaska ki diferan. Isit Ozetazini, ou fè 14 mil dola, 580 dola pa an Gouvènman ou ben eta kote ou ye a klase ou kòm pòv. Ou fè 19720 dola pa an, ou gen 2 moun lakay ou, ou pòv. Ou fè 24860 dola, ou gen 3 moun lakay ou, ou pòv. Donk, se depan de lajan ou fè, depan de moun ou gen lakay ou. Mezanmi, m envite nou. pandan nou Ayiti an nap tann travel authorization nan oubyen pandan nou vini isit Ozetazini nou pap regle anyen nap tann kat travay lan nap tann sosyal lan al aprann anglè a al aprann on metye Gen anpil gason ayisyen ki kite eta ki kite ayiti ki vin ozetazini gen anpil fi ayisyèn ki kite ayiti ki vin ozetazini yo pa chèche aprann lang lan yo pa chèche aprann yon metye enben sa moun sa yo oblije ap fè ya pa de sou metye men moun sa yo ap fè vi yo ap travay nan faktori yap fè vi yo ap travay nan restoran yap fè vi yo yon moun kap travay nan restoran ou son chèf Men konsa ou ta ap travay an resto, se ou kap netwaye restoran an, se ou kap lave asyèt, se ou kap fè sèvè, sa yo pa metye, sa se bagay pou, sa se, yo pa, se, pou yon sèvè ou pa, ou pa, se pa yon pwofesyon, pou yon moun, yon diswashe wap lave asyèt nan restoran, sa se pa pwofesyon, sa se, de choz yo ba nou pou n degaje nou pou n fè de twa goud pou n mete manje lakay nou pou n peye bis al travay sa yo pa pwofesyon sa yo pa karyè sa yo p ap pèmèt nou rive nan sosyete etazini an epi gen yon lòt choz ankò Gwo pakèt bann medam yo pa p aprann anyen pou vi yo se chèche gason okipe yo. Isit pa gen af, anmweyy sa se an Ayiti, men isit Ozetazini pa gen gason k ap okipe w. Ou gen dwa nan kay lan, salè ou pi piti men li fò al travay. Dakò? Li fè w al travay pou ede l avèk bills. Isit se yon kesyon de peye bills. M ap di nou sa nou menm ki ann Ayiti an, k ap tann travel authorization nan, gen anpil dyaspora isit, se foulay yo ye. y ap montre nou sou paj Facebook yo jan y ap mennen, y ap montre nou sou TikTok jan y ap mennen, sou YouTube jan y ap mennen, epi isit se faktori y ap bat, isit se dèyè ti granmoun y ap okipe, I mean, y ap siye, se lopital y ap mape, se lo restoran y ap mape, e pa anyen de serye y ap regle isit Ozetazini. Yo gen yon ti salè, yon ti salè de 25 mil dola an, yon ti salè de 30 mil dola an, yon ti salè de 35 mil dola an, yon ti salè de 40 mil dola ki pa itil anyen. Paske lavi Ozetazini si tèlman chè, yon moun ou gen dwa ap fè nenpòt 40 mil dola pa an. Ou gen 3, 4 moun lakay ou, fò bay manje, fò peye dlo, fò peye kouran, fò peye asirans, fò achte ma, fè manje, fò abiye. fò w bwè don 40 mil dola m gen 6 moun lakay ou ou pòv devan zye leta devan gouvènman eta kote w ye men mezanmi sispann rete sou tiktok pa p regle anyen pou vi nou Sispann rete Facebook nou pap regle anyen pou vi nou sispann rete sou YouTube sispann rete sou vye bagay rezo sosyo yo ap swiv de moun ki deja pou tèt pa yo pa regle anyen ozetazini poukisa nou blije swiv de moun ki pa regle anyen ozetazini poun pran yo kòm modèl se ale lekòl ale lekòl son bèl choz wi lè w ale lekòl Epi sèl ou menm grenn lè w fin gradye ou ap fè 80 mil dola pa an. W al lekòl, w aprann enfimyè, w ap fè 100 dola pa è. W ale lekòl, w aprann yon metye manyèl kankou plonbing, kankou konstriksyon, kankou elektrisite, ou wè w ap touche nenpòt 25 dola pa è. S on bèl bagay. Men si w rete w pa regle anyen, se nan kategori pòv lan w pral rete wi, ou pral nan asistans sosyal, nan seksyon 8, tout kote w pase y ap di a sa se moun pòv yo, y ap ba w èd se vre, y ap ba w ti manje a se vre, food stamp lan, y ap peye kay pou ou, y ap ba w asistans medikal lan, men ou nan kategori pòv la, lè y ap fè resansman se pòv ou ye. Ozetazini. Donk mezanmi, ann fè efò, ann al aprann anglè a, ann al nan yon lekòl teknik lè n rive Ozetazini, fè efò al nan inivèsite aprann yon bagay pou tèt nou, sispann rete sou rezo sosyo ap suiv radotè k pa gen anyen pou yo fè sou TikTok, sou Facebook, sou YouTube, sou Instagram, Snapchat. Mwen menm k ap pale avè nou la, M gen yon kont WhatsApp, m gen yon kont Facebook, m gen yon chanèl YouTube. Se tou. Avèk m gen yon kont sou Telegram. Se tou. M pa nan TikTok, Instagram, moun k ap radote. Paske m se yon gen bagay pou m ap regle. E m gen entansyon tounen lekòl. Donk mezanmi, si nou vle pou n gen yon salè desan Ozetazini, si nou vle ke lè n rive pou n bezwen achte yon kay, pou n achte yon bèl kay se al lekòl chèche gen yon salè desan. Isit lè w ap achte kay se a pwopo de konbe kòb ou fè. Tankou yon moun ki gen ki fè 24 mil dola, 860 dola, li gen 3 moun lakay li, ki kay ou pral achte? Ki kay ou pral achte w ap fè 24 mil 860 dola? 24 mil 860 dola lane. W ap toujou rete nan asistans sosyal. Yap toujou peye apateman pou ou oubyen ede w peye apateman men w pap janm ka posede yon kay nan vi w. Isit lè w ap achte yon kay sa se depan de salè w. Donk mezanmi fè respè nou, fè sa ki bon pou tèt nou sispann ranse sou rezo sosyo, al lekòl. Al lekòl! Al lekòl, al aprann anglè a. Anglè a pa vle je di I am doing, my name is, I'm doing fine non. Anglè a fè w kapab rale yon tèks an anglè, ou li l kòrèkteman san w pa tradui l an fransè oubyen an kreyòl e ou konprann li. Se sa ki vle di ou konprann anglè, ou sa vle di ke w pale anglè a lè w kòmanse eksprimew ou pa panse ni an kreyol ni an fransè anglè a soti nan bouch ou mwa kou dlo e sa ki vle di pale anglè a wi gen de moun ki panse ke se am doing am fine yo pa menm ka konprann sa yap rakonte an ki vle di pale anglè non fè tèt nou favè a fè tèt ba tèt nou kado a komanse bouje al aprann anglè si w an ayiti. Ou mou wa kole de mou lò vin isit. Si w deja isit, al nan lekòl teknik. Si w kapab peye kou inivèsite a, ale, fè w efò pou tèt ou zanmi. Sispann rete sou rezo sosyo ap radote. Paske nan zye blan an, menm si y ap ba w èd la, men ou, se pòv ou ye devan yo. Dakò? Bòn aprèmidi. Mèsi.